Jezi di nou konsa ke ki nè pa pou mwa è kontre mwa. Ou pa janm wè nan la bib si on moun familye a pawòl Bondye ke gon mitan mwen di nou sa plizyè fwa. Se sa la Bib di, se le byen e ou le mal, la benediksyon ou la malediksyon, le jis e le mechan. Se toujou de kategori. Gade menm jan nan mesye k ap konstwi yo, builders yo. Sa k te konstwi sou plaj la, sou sab. epi lòt la menm fouye fon nan fondasyon. Nan Lik 15 menm nou gen 2 pitit, youn ki pèdi ki vin retwouve avèk lòt la ki relijye. Se toujou 2 kategori. Se ou menm pou ki mande tèt ou nan ki kategori ke m fè pati. Paske jou a ap vini pou l revele kiyès ki vrè kiyès ki fo. E nou wè ke nèg ki te bati sou sab la, ki pa t fouye nan fondasyon an, paske lè w ap fouye, ou wè sa enplike la espirityèlman, yon vrè kretyen toujou kontinye ap fouye nan pawòl Bondye. Yon vrè kretyen pa p vin chita l ap di w l ap fè rèv, o m fè yon rèv sou anlèvman an, o m fè yon rèv sou tèl bagay, sa w ap jwe? Se pa bòlèt kò w ap jwe. Lè w fè sa, ou konn sa w fè? Ou ensilte Bondye dèske li enspire 40 otè sa yo pou yo ekri, alò byen antandi ekriven sa yo, pou yo ekri Labib enspire pa Dye, pa le Sentespri. Bondye pran tout tan ni pou l mete yon Bib ansanm, Lansyen e Lenouvo, 66 liv. E nou konn 6 se le numero un nombre d'homme. 66 liv! E pi kounya la a pou kanpe, depi w vire nan entènèt la, s on inyoran avèk on inyorant ki kanpe li di w, mwen gen yon lòt rèv ankò wi, mwen gen yon lòt rèv ankò wi. 20, 30, 40, 50 mil moun se nan eta de desepsyon sa a ke nou rive. Se avè. Avèg k ap kondui avèg. E Jezi di yo, si yon avèg ap kondui yon avèg, sa k ap rive? Toulè de ap tonbe nan twou a. Èske w wè bagay la? Se avèg k ap kondui avèg. E ou fè tout efò w pou avèti yo avèk amou. Yon sèl kote ke pa fè rèv sa a reyèlman mansyone, se nan Le Liv dè Zak. E apot Pyè di l klèman, se sa ke pwofèt Jowèl te ekri, Nan lè dènye tan, paske pa bliye non, nou kab konprann sa dwòl, lè dènye jou kòmanse depi lè legliz fonde jiska kounye a la a, nou fini kounye a la a. Èske w wè bagay la? De jou, de mil an. M ap kontinye di nou, m fè kont rechèch mwen sou bagay sa a, e tank m ap. rechèch mwen map map fè rechèch se tank Bondye ap banm nou rive nan pwen final la kounya men eskem ka chita chak kou map di oh m gon rèv m reve rapture a anlèvman oh mtande yon vwa k dim anlèvman mezanmi ki koze sa bon tande byen Poukisa la pawòl Bondye, poukisa la bib ekri? Ou konn poukisa? Paske li mande travay. Li mande travay. Paske menm m ka di ou, m ka di ou, pawòl Bondye mande travay. E sitou lè w ap kòmanse, ou fèk kòmanse, li fristre ou. Men, depi ou gen semans lan nan ou menm, Lespri Sen, ou ap kontinye. Paske se sa Jezi di nan Jan, Si vou demere an mwa, je demerere an vou. E kwak ke se swa ke ou mande m, mande Papa a nan non m, n ap resevwa l, w ap resevwa l. Èske w wè bagay la? Cela veut dire que gon kondisyon la, si nou demeure nan mwen menm, m'ap demeure nan nou menm. M sonje fraz sa, li tèlman bèl an anglè, m tande yon ansyen nèg yo k di sa, men m'ap bay l an anglè, m'ap esplike l an kreyòl tou, li di konsa ke The Christian life is an habitual continuance of How we begun Wè l pa ret difisil la hein Cela veut dire vi kretyèn nan se yon vi de pèseverans nan abitid pou w ap kontinye jan ke ou te kòmanse l la. Paske depi Bondye sele w tout bon pa le Sentespri, cela veut dire ke li kòmanse yon bon travay nan ou menm. E li di w ke si ke l kòmanse bon travay la nan ou menm, l ap acheve l. Se sak fè ke nèg ki te bati sou sab la son moun ki te nan prese. Ou pè se moun sòk deyò a. Yo annik parèt pap, yo ouvon paj. Yap pale. M fon rèv. Men se nòmal se sa pou di. Ou pa ka ouvon paj nan Facebook ou fon rèv. Ou pa janm ka rale yon bib pou esplike moun yon pasaj nan bib la an pou reve. Eske Bondye aple tout moun pou pastè, pou evanjelis, pou lòt? Non. Men sepandan tout vrè kretyen sipoze kapab. pou eksplike yon moun kòman ou ka sove, kòman ou ka mache nan la santifikasyon, e ankò menm plis, bagay nou rayi a, demontre lamou ou. Paske lè w al nan Galat, sa nou wè? Le fwi de lespri, ki sa l ye? Premye bagay ke Dye mete, lamou, lapè, la jwa, la bonte, la benignite, la tanperans, avèk tout lòt yo. Epi m renmen sa Pòl di. Pòl di, La lwa nè pa kont sè choz la. Sela ve di ke si w se yon moun ki relijye, w ap di ke w relijye, w kont Jezi. Bondye pa kont bagay sa yo ditou. Labib pa kont yo, paske se lamou. Bon, ou rive nan yon stad kounye a la, si w se yon vrè kretyen, w ap chache moun, tankou angle a di tou, love on, pou w renmen. Bon mwen menm mwen vle Raymond w poum prepare manje pou poum ospitalye poum kapab pase yon bon moman avèw tout la bib son afè de pase bon moman nou sonje lè Jezi aprè rezireksyon nan nou sonje su le chemen d'Emmaüs nan Luc nan fen chapit Luc m bliye epi 2 disip kontre avè li epi mèt la nan yon kò glorifye men yo pa rekonèt li, m pa konnen kòman Klòk Dlo Ive ap ye men se ou menm l ap ye. Epi konvèzasyon yo kòmanse, nèg yo ap pale, nèg yo tris epi Kris la fè espre l poze yo kesyon, nou sonje istwa sa a. Epi mesye yo ap di ke e, e, li di sa k ap pase, poukisa nou tris konsa? Nèg yo di, enben monchè, ou s on moun la a, ou s on lòt planèt ou soti, alò se langaj pa mwen, se nan lòt planèt ou soti. Kote w, anba ki wòch ou te kache? Ou pa sonje, ou pa tande sa yo fè a Jerizalèm, ke yo krisifye mesye sa a ki rele Jezi, ke nou te konprann ke se li menm ki pral pote delivrans la pou Izrayèl? Yo krisifye li kankou yon vòlè tout kalite bagay. Epi, nan konvèsasyon, konvèsasyon, konvèsasyon, epi mèt la. gade yo li di yo ke homme de peu de foi li kòmanse ap eksplike yo depi sou Moïse kòman avèk pwofèt yo kòman ke yo te anonse ke Kris la genyen pou l soufri e mesye yo te gen liv Ezayi a Ezayi 53 ba w klèman soufrans Jezi lè w al nan Sòm 22 li pale w krisifiksyon wè Sòm 22 ekri a yon epòk nan Ansyen Testaman ke Krisifiksyon pa t ko menm envante menm. Ou imajine w kòman ke Labib se yon liv ki egzak. Moun yo pa t ko menm konn sa yo rele Krisifiksyon. Epi Sòm 22 pale w de Krisifiksyon Kris la. Epi Jezi mete dò sou yo, se Dye l ye. Lè l esplike epi nèg yo menm, nèg yo kòmanse ap tande. Yap tande yap di, nan kè yap di ki nèg sa hein, ki moun, kòman misye fè konn bay yo konsa. Epi ou wè sa Jezi fè? Pandan ke l pwale konsa la, Jezi pran pòz ke l ap kontinye chemen li ta pral fè nwa, ou konn jwif yo, depi l fè nwa, lè sa moun yo pat gen limyè, lanp nan lari, bagay sa yo, fò w antre lakay ou. Epi kisa k te rive? Men kote benediksyon an rive wi. Se lè ke mesye yo anprese li. Non monchè, ou pa ka kontinye wout la nan fè nwa sa. Antre lakay nou, vin pase yon ti tan avè nou. Ou konprann? Pou nou kontinye konvèsasyon an. Ou wè sa ki rive la a? Sa se reyèlman sa yo rele yon vrè kretyen, yon moun ki swaf pawòl la. Ki sa pou yo fè? Yo envite Jezi, epi se lè sa a, lè l al. kase pen an, epi li di yo la pè de Dye, m bliye ba la egzakteman, m bliye istwa egzakteman, men nou wè sa m ap di a, epi Jezi disparèt nan mitan yo. Ou wè benediksyon? Epi nèg yo di ke, ou pa t santi lè l te nan wout la avè l, l ap pale avè l, kòman kè nou ta brile? Nou santi gon bagay anndan nou. Gade se li menm, e gen kou m ta di w tou non ayisyen, rete, rete, rete, apa se Jezi, alelouya, Jezi mache avè nou. Ou eske w wè bagay la? Sela vle di ke pwen m ap eseye fè la a, vrè pitit Bondye toujou gen yon presman pou yo kapab mete yo prè pou yo sèvi moun. Yo kapab pran tan yo pou yo wè si yo te kapab rale yon moun a Kris. kèlkeswa mwayen an. Paske, pa bliye non, apot Pòl di, avèk Juif la, m moutre m Juif, avèk Grèk la, m moutre m Grèk, avèk Barbare la, m konpòte m enpe kankou yo, san l pa peche. Se yon fason pou m ka gaye yo pou Jezi. Bon, kote Legliz la la a? Bon, m ba nou defi, kote pitit Bondye yo la a? Kote nou? N ap tann pou dènye moman sa a jiskaske l twò ta? Anpi pou n al di, si m te konnen? Kòmsi la Bondye pa konn kè ou? lè wap tande bagay sa yo pou di monchè nèg la gen rezon vrèman vre se pa se pa menm si misye gen vye karaktè kwak se swa nou mèt nou mèt dim tout bagay men sa map di a la son bagay ki biblik li nan labib kote ke jezi di nan jan kote bagay sa lakay nou par sesi tous konetron ke vouzèt mè disip si vouzave dlamou lèzun pou lèzot kote lanmou an la men se nòmal Se nòmal pou nou entèprete l'amour de Dieu menm jan avèk lanmou, fo lanmou pa nou an. Paske n'ap viv ak yon moun, nou marye avè l, nou kankou chyen avèk chat, n'ap goumen tout tan. Hein? Pitit nou ap derespekte nou, kay nou tèt anba, nou pa gen okenn lapè nan nou menm paske nou pa gen Kris nan nou menm men se nòmal Pou nou lè nou ouvè bouch nou di yon moun I love you, I love, se nòmal nap voye mo nan lè paske m konnen lanmou se sakrifis ou pa wè lè sen valanten rive sa nou fè? fè makak ri ou fè tout ton mari yon moun epi chak ane wap vin pote yon bouke flè moun nan pa menm ka gade w menm nou youn paka antann nou nou konprann se peye yon tikè al fè yon vye vakans epi nap goumen depi l antre nan avyon jiskaske n tounen nap goumen. Met nou pou fòk li lè pou nou aprann ki sak reyèlman lamou de Dye si nou di nou sove. Paske m konnen ke se de chemen k genyen, se de pitit ki genyen e Jezi menm kousifye nan mitan de vòlè. Wè sa? Youn sove, lòt la pa sove. E pa bliye non, pi gwo pèsekisyon yon vrè kretyen pran, se. nan pami moun legliz. E nou montre sa. Li montre w sa depi nan pwofèt yo, Izrayèl avèk pwofèt yo, Farizyen yo avèk Jezi, yo kontinye avèk Apot yo, men jiska no jou. Èske w wè bagay la? Sela vle di ke gen yon lè pou w rive pou w egzamine tèt ou, tankou Labib di, pou w wè egzakteman si w dan lafwa. Paske mezanmi, se pa twò ta l fin twò ta ankò non. Se 7 dènye segond yo k rete avan letènite. E etènite se etènite. Bondye pa konn nan jwe a moun, Bondye pa konn nan betize a moun. Gen de fwa m santi m nan osi ensiyifyan ke m ye kòm yon ti ayisyen. Mwen santi m kankou ansyen nèg yo nan ansyen testaman yo. Ou ap Pale nan lè se Jan Batis wap preche nan le dezè. Men sepandan, Bondye te di Ezekyèl, Ale kot la mezon d'Izrayèl, map voye w. Nan kòmansman Ezekyèl, al li l pou n wè. Bondye di, son fami de rebèl. Menm lè ke w preche yo, yo pap tounen a mwen menm, men fè l kanmenm. Èske w wè bagay la? Kar la nesesite m'en est impossible. Son bagay ki tris pou ap gade eta. Alò pou ap dim konsa ke Rob tcheko yon bagay e chèn televizyon yo rele CBN an bay Pat Robertson nan revival èske ou wè kòman moun yo moun yo moun yo sedwi ou pa ka vin dim revival ou pa ka dim yon revèy se pou dim lanmò nan legliz apostazi abandon de la fwa se sa apot Paul di il fo Sa se yon enperatif wi. Pòl di avan antekris la parèt, il fo ke l apostazi. Se dènye siy sa ki fè m wè reyèlman vre ke nou rive nan dènye segond avan Jezi sonnen twonpèt la. E m ba nou sa m di nou an, m di nou deja. 23 25 e m gen yon santiman ki tèlman pwofon pou ane sa a. Bagay k ap dewoule. Si m ta vin bay bagay sa yo. Sak pi enpòtan an m ta pral neglije l. M pa vle kankou ensanse ki nan entènèt yo k ap pale w de anlèvman, k ap pale w men sa k rive nan mond lan, gen yon chat, gen yon chat ki te sou yon pyebwa k ansent, li tonbe, li fè avòtman. Yo pale w de tout debri eksepte lapawòl Bondye paske se nòmal, se inyoran yo ye. Yo ap chache vi, y ap chache YouTube pou ba yo lajan. Se nòmal, se sa l ye. Paske tande byen, nou rive nan yon stad kounye a la. Sediksyon tèlman gran, nou rive nan stad yon nèg ki rele Jamal Bryant, yon Ameriken nwa pastè nan Atlanta. Misye chita ak youn nan vagabon, l ap fè yon entèvyou nan chèn bay sekilè yo, al tcheke l, tape non misye. Misye deklare ke kòman ou pwal di. yon jèn moun, li kapab konprann se yon moun nan 40 an, 30 an, ou fin granmoun, ou te konn sèks deja. Men kòman ou pwal di yon jèn moun pou l gen abstinans seksyèl pandan ke moun nan pa gen yon moun nan vi l? Sela ve di ke fòk moun nan fonksyone. So, l ap pwomote mastibasyon. Misye di m a! Enben, nan sikonstans sa a, nou bezwen yon lòt levanjil kounye a la a. Epi, lòt te Jezabèl k ap pale avè, O! God! Ou konnen, yo renmen tande bagay sa yo, pou yo wè yon swadizan pastè, yon vakabon, Jamal Bryant, ou konn sa l di pi rèd ankò? Li deklare ke legliz Atlanta a tèlman gen gwo teren, li bezwen anplwaye moun pou yo kapab. grandi mariguana sou teren legliz la oh seigneur Dieu vyen vit seigneur Jesus m pa pwal dou jem plen dlo pou eleman sa yo paske yo pwal jwenn sa yo merite jijman yo pwal telman sevè yo pwal boule nan le tartare nou bezwen yon lot levanjil. Men bagay kap preche a. Bon, m pa bezwen site lòt moun ankò. Egzanp sa m ba ou sèlman. Ou gen menm pitit Charles Stanley, li rele Andy Stanley. Charles Stanley wi, yon bon pastè. Nèg la fè dè deseni l ap preche. Yè, deseni ke l ap preche. Non, yè, deseni, se sa, deseni. Dè dizèn dane ke l ap preche yon vrè levanjil. Pitit misye son apostat. Se youn apre lòt. Si w ap fè rechèch la, m kapab di, si w jwenn, si ou jwenn five pousan, senk pousan, kòm senk se nimewo gras, petèt se sa vrèman vre, k ap preche yon vrè evanjil, bon, monchè, se yon bagay k ap ra. Nou rive nan dènye tan an, tande. Nou fini. Se sa Jezi te di nan Lik dizuit uit, Lè l ap retounen, èske l ap jwenn fwa sou tè sa a? Men bagay la ap akonpli jan. Nou wè ke Bondye te anonse l nan labib. So, ou ka konprann ke yon nèg kankou m, m pa pèdi tan m met pye legliz ankò. O, gras a Dye, m ka nouri tèt mwen. O, gras a Dye, m ka prepare manje m. M prepare manje m fizikman, m prepare manje m espirityèlman. Paske gen yon lè pou rive apre senk, dis an, si reyèlman w avèk Bondye, fòk ou an mezi ou ka prepare manje pou w kapab sèvi lòt moun. Ale, amèn? Enben, se sa m ap fè mwen menm. Se sa m ap fè, paske m konnen ke Bondye pa engra. li pap bliye travay ke kikseswa fè pou non l, pou glorifye non l. Paske si nou rive nan yon stad konsa la, pou nou pa ka konn sa k vle di sa k vle di, nou pa menm konn sa k lanmou, nou pa konn sa k rele lafwa, nou pa konn sa k anyen ditou, epi lè yon moun ap avèti nou, nou pran pòz nou gonfle nou, nou rete byen lwen bagay, bon, sa k fè nou pa ka tande? yon reyinyon k fèt, yon reyinyon de repantans nan fanmi, de twa grenn sèlman te kapab limen yon dife espirityèl. Pa janm souzestime sa yon grenn moun ka fè. Men fòk li fèt dan ladwati, fòk li fèt pou lamou de Dye, pou la glwa de Dye e pou lamou di pwochen. Depi se yon bagay k ap fèt chanèlman, se pou moun ka wè w, pou yo aplodi pou ou, li pa de Dye, ou mèt tou kite l paske ou p ap jwenn anyen pou li. De kategori, le jis e le mechan. E Bondye di nou klèman, m ap repete vèsè sa a avan m kite nou ankò. Nan 2 Tesalonicien 1 al li chapit sa medite sou li. Kar il est de la justice de Dieu de rand lafliksyon a se ki nou zaflij. Koman se nan legliz menm. Se pa moun deyo selman. Legliz an premye. Bon Dieu pa remet tout sa ki yo te fè nou. Loske le Seigneur Jésus aparetra du ciel avek les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu. pou punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ou tande? Eske ou konn Jezi? Eske ou konn Jezi? Si ou pa konnen l tout bon fason pèsonèl, Letènèl pwal plen pip ou. E ceux qui n'obeyissent pas à l'evangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Wè sa? L ap pini sa k pa konn Bondye ditou nan legliz yo. Epi sa k ap pwofese yo konnen li e yo p ap obeyi.

Jezi nan wout, se trè posib ane sa pa pi ta ke 2025. M a di e Bondye ki di m di l. M a di m fon rèv. M konn reve tou. Bon lè m fon rèv rapti a, se tankou m ta di w se yon high definition, HD. M janm di moun bagay sa, pa ta tèlman bèl. M di waw, yon grenn fwa sèlman. Pa vin di m, pa vin ranplase lapawòl Bondye, larepantans, pa vin ranplase lasanktifikasyon avèk. tentennad rèv nou yo. Yon moun k ap vin di l reve nan figi w si w se yon vrè kretyen disparèt li devan w. Paske Bondye, apot Pyè di nan Timote, moun k ap peche yo, ou konn sa pou w fè yo? Reprann yo, sa vle di korije yo sevèman devan lèzot, afenke lòt yo kapab epwouve dlakrent pou yo repanti. Se la m ap kite nou. Pase yon bòn jounen.